Ankò yn fwa jodi a m salye tout abòne mwen yo kòman nou ye si nap swiv byen jodi a nou ka wè nou pa wè vizaj la Men m salye nou tout nan non sèl vrè Dye a, Dye ki bay lavi, ki bay gerizon, ki bay lasante a. Gen anpil lòt fo dye k ap fwape lèstomak, di se yo ki Dye, men Dye sa ki fè silans lan devan l pa gen lòt pi gwo Bondye. Yon lòm ka pale ou yon fèy pou bouyi pou yon maladi. Doktè ba ou yon medikaman pou yon maladi. Ou ka bwè fèy la, ou ka bwè medikaman ou rale yon soulajman. Men vwèman, moun ki geri a se sèl vwè Dye. Gwo towo ki anwo nan syèl la. Sa nou kwè ladan l menm lè nou pa wè l la. Li di benediksyon pou moun ki pa wè l men ki kwè l. Se nan non Bondye sa m salye nou jodi an. Ebyen zanmi m yo san pli tade, jodi an m pote yon videyo pou nou konsènan moun ki dyabetik. Pli pwesizeman moun ki fè sik. Ebyen ti videyo sa m pote trè kout e trè fasil pou nou jodi an. Si kisa nap bezwen, nap bezwen gonbo. Gen moun ki pa konnen non gonbo a, se kalalou. Ebyen si ou se moun bò latibonit yo, moun bò gonayiv yo, wap bezwen kalalou. Nou pa bezwen fè m konfyans lè m pale nou yon medikaman men nou mèt fè Bondye konfyans. Depi nou fè l ak lafwa nou nan Bondye, nap jwenn solisyon. E bagay sa. M pa fè suk men se yon medikaman m gen moun ki fè suk m pale m pale yo medikaman sa deja yo jwenn rezilta sèl sa map konseye ou cheri m yo siw fè suk ou fè remèd sa tout otan wap fè remèd la se pou wap kontwole suk la pou suk la pa vin desann twò ba li bon pou moun ki gen suk twò wo. Sa kòman wap konpoze l. Wa pwal pwan gonbo a. Wap mete. M pwal bouyi gonbo a premyèman. Wap bouyi gonbo a san sèl. M pwal mete l nan yon veso. Poum konpoze l. Poum montre nou. Kòman nap fè l. Wap fè l de fason. Ou ka mete l nan dlo ou bwè. Ou ka bouyi l san sèl. ou manje, wap fèl 2 fwa pa jou. Epi tout otan wap fèl, ap kontwole sik la epi lè sik la rive nan nòmal li, epi wap kanpe. Nou pwal metel bouyi apwè m fin bouyil, map montre nou li cheri m yo. Banm montre nou premye faz pou koupe mete nan dlo a. Meni ou kapab wè la sa se premye faz la. Ou pwan yon vè dlo, demi vè dlo. Ou koupe gonbo a ou mete ladan l menm. Ou koupe gonbo a ou mete ladan l. Ou kite l repoze ladan l pandan 15 minit. Ou kite l repoze ladan l pandan 15 minit. Apre sa, ou bwe l. Ou pa bezwen mete anyen ladan l. Sèl dlo a ou koupe gonbo a ou mete ladan l. Ou kite l repoze ladan l pandan 15 minit. Apre sa ou bwèl. Kounya m pral pase nan dezyèm faz bouyi gonbo a. Ok mes amour m des m tounen ak dezyèm faz video a pou nou si nou ka wè la kalalou a fin bouyi men ni li fin bouyi. Sak fè m pa kite l bouyi yon ti jan plis mou paske mwen menm fini m fini la m pwal mete l nan sòs. M pa kite l bouyi twò mou pou l pa kraze men nou menm nou kapab bouyi l yon ti jan plis mou pou nou kapab manje l. Lè nou fin bouyi l konsa, n ap kite l bouyi yon ti jan pi mou apre sa n ap manje li. Nap jwenn rezilta pou sik. M deja di nou mèsi paske nou pral gade videyo a. Like, kòmante, pataj. Si ou jwenn rezilta tou, ekri sa nan kòmantè a anba pou w ka ankouraje m pi plis. Mèsi, nap wè nan yon lòt videyo. Tchao!